Haiti. A men map diw sa a. Pep la lage deye Jovenel Moise pou bay koudeta.
Oh!
E mwen menm mwen diw sa a. Vle pa vle Jovenel Moise ap fe 5 an pap pran koudeta. Pep la se se kraze brize, dechoukay, vole yo bezwen fe. Paske se Jezi Christ. Ki mete prezidan Jovenel Moïse sou pouvwa. An
Nou ayisyen tounen nan bagay voye ale sa ankò ooh pou dat peyi sa ap voye prezidan ale chan anyen pa janm regle tranzisyon non non non sa a pa bon m pa dakò m pa dakò non m pa dakò ou sonje yo nou voye Jean Claude ale anyen pa mache nou voye Aristide ale anyen pa mache pi rèd kounye a yo bezwen voye Jovenel ale. Atis atis chifonè se mwen ki yon pwofèt se ou ki yon atis ki pou pale ki pou moutre pèp la kijan bagay yo ye paske gen anpil moun ki pran tèt pèp la pou fè yo menm bat tèt yo lè pèp la fè sa se kale yap kale pwòp tèt yo paske se jezi kris ki mete prezidan jovenel moïse sou pouvwa. Non, m pa kwè se sèl Jovenel sèlman ki se pwoblèm peyi a. Pwoblèm nan, se nan tout grenn Ayisyen li ye, se yon chanjman, yon konsyans, yon konsyans pou nou pran, yon konsyans moral pou nou pran. Ya. Non, non, non. Kèlkeswa lòt moun k ap di prezidan an prale, pwofèt Berye di se pa vre. Paske Dye itilize m, Dye pale avè m, li di prezidan Jovenel ap mennen zafè 5 an. Pèp la ap boule kawotyou, pèp la ap kraze brize, pèp la ap bagay. So, m konnen ke gen grangou. Men se pwòp nou menm ki mete nan grangou. Se nou mete tèt ansanm, pa okipe okenn grenn nèg k ap vin fè nou fè tenten, fè makak. Voye ale a pa bon.
Atis chifonnen, m konnen ke w se yon atis. Tout peyi a konnen kote w ye. Mwen panse ke atis la, ou gen yon mo pou di. Paske mwen menm antanke pwofèt m oblije ap rele tout atis, m ap rele tout pwofèt, tout lòt moun pou m di yo konsa, an nou kalkile byen, an nou met tèt nou ansanm, paske chak fwa nou lòk peyi a, se elèv lekòl yo nou lòk, chak fwa nou lòk peyi a, se mizè nou mete plis nan men ti machann yo, chak lè nou lòk peyi a, se pwòp tèt pa nou nou lòk, nou deja nan pwoblèm, e lòt ki gen kòb y ap manje, y ap gaspiye a, yo vin pran tèt pèp la, pou yo mete pèp la devan. Pou yon pèp fè fè pèp la fon pil makak yon fil pi grimas. Ok pou mwen menm mwen palmantè yo plis pwoblèm nan. Non pèp la yo menm se kèk ti klan wi ki mete pèp la devan pou fè manifestasyon pou rele aba pou fè dechoukay ou konnen tou gen moun ki pral pwofite regle afè pèsonèl yo tou nan bagay voye ale sa tou gen moun ki pral Pwofite regle bagay pèsonèl yo. Menm yo menm k ap mande pou Jovenel ale ankò, menm yo menm lè Jovenel fin ale, yo pral goumen pou yo mete yon prezidan pwovizwa. Yo pral goumen pou yo mete yon prezidan pwovizwa. Yo pral goumen. Yo pral goumen pou yo mete yon prezidan pwovizwa. Pase e pa anyen serye yo genyen. Mwen pou fèt bèje m fon chante. Vle pa vle. Jovenel Moïse 5 an, vle pa vle, Jovenel Moïse 5 an, vle pa vle, Jovenel Moïse 5 an, Profèt Bèje di, Jovenel Moïse 5 an, Jovenel Moïse 5 an, vle pa vle, Jovenel Moïse 5 an, pèp la ap di aba Jovenel, Jovenel Moïse ap fè 5 an, e Michel Martelly ap 2022 m bay nèg ki ka bat Michel Martelly al. Paske banyè phtk la son grand pisans li ye. E map di pèp la konsa, sispann kraze, sispann fè makak, paske prezidan Jovenel Moïse ap fè 5 an. M tande yo di, yo ap la jiskaske Jovenel prale. Ki kote l prale? Li prale apre 5 an manda l la l prale. Tout peyi nan mond lan la. Se pa nou menm non ki ta vle pati, kite peyi a. Men. Yo mete nou deyò, pwofesyonèlman yo mete nou deyò. Paske depi nou fèt prèske son sèl pwoblèm, dechoukay, voye moun, voye prezidan ale, voye sesi, voye sela. Atis chifonnen, m sante, m santi ke sa ba w pwoblèm paske jan w wè pèp la ap boule kawotyou, ap kraze brize. Men m ap di w pran kouraj, paske prezidan Jovenel Moïse ap fè 5 an won, san wete san wetire. E mwen pwofèt Bèje Modèn ki di sa. Jovenel Moïse ap fè 5 an, e pèp la li menm, se nan, se pwòp tèt li l ap kale ankò, se pwòp tèt li. Lap mete chatiman paske tout sa ap fè a la se lave mesye atè paske prezidan Jovenel Moïse li sou pouvwa a li sou pouvwa nèt jiskaske mandal la fini e map diw sa pou atis chifonnen pale paske prezidan Jovenel Moïse pap fè on pa tout fwa 5 an la pa fèt ki pou fè profèt bèje modèl ke Bondye beniw. Ok profèt pa gen problèm nap ret an kontak
nap ret an kontak ok profèt bèje yeah. Non non wi se klè prezidan Jovenel Moïse ap fè 5 an. E pwofèt bèje modèn ki espire pa li sentespri ki dou sa a prezidan jovenel moise ap fè 5 an san wete san wete san wete ke bondye beni w frè m ok pa gen pwoblèm.